Bonjou bonswa tout moun e se avèk anpil plezi jodi a m pote yon bèl ti videyo pou nou kote ke mwen pral montre nou kòman nou kapab e gade telefòn swa madanm nou oubyen mari nou oubyen pitit nou an dirèk depi sou telefòn nou oubyen sou òdinatè nou san pèdi tan m pral montre nou men pa bliye si ou nouvo nan chanèl lan pa bliye kite yon grenn like pou mwen epi abòne answit pataje avèk zanmi ou pou yo ka konnen. Dakò? Merci beaucoup e ann antre nan video a san pèdi tan. Ok guys e e san pèdi tan m pral montre nou kòman pou n telechaje aplikasyon an e epi konfigire l. Sa n ap bezwen fè? N ap pran telefòn viktim nan, moun nou vle gade sa l ap fè sou telefòn li an, kit se whatsapp, facebook, tout sa l ap fè e moun ou vle fè sa a, Wap pran telefòn pal la. Ok. E ou pale nan play store li an. Wap telechaje aplikasyon sa. Screen. Stream over. HTTP. Ok guys. Vwala. Nap installe l. Good. Apre aplikasyon nou an fin enstale, e nou pral n ap ouvri l kounye a. Ok guys, avan m avanse avè nou, m vle fè ti pale nou de. Adrès IP sa nou wè ki anlè a la. E sa. Ok guys. E m te vle pale n de li. Pou kounye a li yon sèl. Sou telefòn pa w la l ap yon lòt. L ap diferan de pa m nan. Pou kounya l nan sèl paske li aktive sou Ylane sèlman. Si n gade anba n ap wè l make entèfas Wlane 0. Sa vle di se sou sèlman wifi l ap mache. Men lè n fin konfigire l nou kounya nou pral konfigire l yon fason pou menm si moun nan sou data n ap kapab toujou wè ki. Son lòt kòd lapi lap gen yon kòd pou wireline epi yon kòd pou kap pou e data ok guys ann konfige l byen rapid nou pral nan reglaj e nou pral nan avanse epi li sou wifi unikman nap etire l ok nap etire l sou wifi unikman Ok. Koulè nap tounen nan entèfas. Devan la pou n ka fè lòt konfigirasyon de baz yo. Lè n gade nan dezyèm opsyon sa la. E kote k make device notification settings. E nap klike la. Nap dekwoche sa. Wè si n gade anlè a la nap wè yo di ke HTPP an e li an kou. Lè nou dekwoche opsyon sa, n ap wè l pa la ankò. Nou wè l? Sa vle di si n te kite l, moun nan t ap gentan konnen gen yon bagay ki pa mache. Li t ap just dezenstale aplikasyon an epi sa n bezwen fè nou pa t ap ka fè l. Kounye a, nou prale nan lòt opsyon sa la ki se Notification for slow connection. Sa se si entènèt moun nan ta yon ti jan pa twò anfòm, y ap voye yon mesaj ba li pou yo di l ke nèt la pa anfòm. Kounye a la, l ap wè sa epi l ap tou konnen l ap dezenstale l. L ap dekwoche l. Opsyon sa la, sa, sa, difize odemaraj lan. Nap klike sou li. Menm si ou nan ta lanse aplika li ta fème e telefòn nan. Dè ke telefòn nan fin redemare, aplikasyon ap relanse pou kont li. Sa ap pèmèt nou toujou kapab e gen kontwòl moun nan. Ok guys. Aprè e ti konfigirasyon sa yo, m panse ke nou pare. E nan bat sa ou pa bezwen al nan sa yo. M panse ke nou pare pou nou pou nou ale sou òdinatè a kounya. Oubyen swa ou ka fèl sou òdinatè pa ou pou gade oubyen sou jis telefòn ou. Se sèlman kòd IP an wap bezwen. Ok guys. Lè nou fin aktive e wifi inikman an, nap wè lal toujou parèt yon sèl kòd pou wifi an. E nap fè yon ti fèmen aplikasyon an. Ok. Si la, mwen ferme wifi an, kounye la li ta supposé ban mwen e lot kod lan. Kounye a lot kod kap pou kap pou e data. Pase l toujou sou wifi. E sak fe sa toujou la. Ferme. Nan pou ouvri data yo kounye a. Ferme aplikasyon an. Nan pre antre. Vwala. Ou wè la kounye a, li ba ou yon lòt kòd anlè a. Gade la pou nou wè. Wè? Sa li menm, wap wè l make entèfas rmnet.data. Sa se pou data li. Ou konprann? Sa vle di, wap bezwen sere tou de kòd sa yo. Tou de kòd IP sa yo ekri yon kote. Ok. Bon, apre tout, apre ou fin konn pati sa yo la, m kwè ou prè pou al sou telefòn pa w la kounye a pou al met enfòmasyon sa yo e pou kapab kòmanse wè e tout sa moun nan ap fè. Ok guys. Men pa bliye avan w ale pou peze bouton bouton sa a demare a, se li k ap pèmèt ou kòmanse e wè sa moun nan ap fè. Ou peze l.
Ye guys e ou peze li epi epi ou ale nan telefòn paw la oubyen sou òdinatè paw la ann fè sa ansanm.
Ok guys san pèdi tan mwen montre nou nou prale nan navigatè ki sou telefòn nou oubyen sou òdinatè nou an. Ok guys e mwen menm se avèk mozilla map sèvi firefox ou menm ou gendwa gen google chrome ou byen lòt m pa konnen ou byen safari si se mac ou gen ok guys ou prale nan bar de recherche lan epi wap tape kòd ki nan ki nan aplikasyon lan ki nan pati anlè goch la kote m te montre w lan ki toujou kòmanse ba w 192 pwen 168

80 80 Paw la janm te di w nan la lap diferan ok guys epi wap just wap sèlman peze enter epi sa w tande a e e ekran w lan ta sipoze afiche tou de swit la wap sèlman peze e kòmanse nan aplikasyon Jan m te di w lan, w ap just peze l avan menm w kòmanse. Ok guys. Wè la w ap tou wè tout sa ki nan telefòn nan. Tout sa moun nan ap fè. E sou gade byen wè. Sou al si l al sou Facebook w ap wè. Ok guys. E tout sa l ap fè e wap ka wè yo an dirèk whatsapp li tout sa lap regle toujou bon pou konnen spesyalman lè w gen ti pitit fi ou byen pit gason byen konn sa sa lap regle konprann e ou ka toujou e ou ka toujou fè sa ti nòt mtap ba nou avan m ale e premèman lè n fin fè l mta renmen nou ekri ekri nan kòmantè pou mwen pou n di m eske l mache pou nou. M konnen lap mache wi. Pou n dim li mache epi koman l mache vodou ok guys.
Gade non e m te bliye di nou sa aplikasyon e sa pa kite li pa kite l sou ekran konsa moun nan ap konnen fasil si l konn li angle lap gentan wè screen stream sa Se gentan vle di se ekran an nap pataje, ke nap klone. Pa kitel sou ekran konsa. Prann al metel anndan touf aplikasyon. M poko jwenn aplikasyon poum kachel. Lontan sou ansyen telefòn yo m te ka kachel. Al yon kote ou konnen ou gen anpil aplikasyon. Prann serel vin kachel. Avan li wel wap gentan jwenn sa wap chèche a. Pa kitel la ok guys. Mèsi. Dènye bay avan n ale e si w ap viv Brezil se vrèman enpòtan e m ap kite yon lyen anba deskripsyon an pou telechaje yon aplikasyon ki rele Kwai si w bezwen fè lajan ou tande si w bezwen fè kòb al telechaje aplikasyon sa lè w fin antre ou fin enskri avèk yon nimewo oubyen imel ou E kòm kòd envitasyon ou mèt mete kòd mwen an map kitel nan deskripsyon an pou wap tou resevwa youn ou 2 real kòm rekonpans wap sèlman ap gade video wap fè kòb ou lakay ou epi dènye bagay la m gen yon aplikasyon m ka baw kap fè video a pase sanw pa bezwen chita devan telefòn nan donk ou kap dòmi ou kitel ap pase epi nan demen wap leve ou jwenn plen kòb. Tande guys so al fè sa lè fini na fèm konnen poum ka ba nou lòt aplikasyon poun fèl poun fè sa tande.